Bonjour les amis YouTube ça va comment allez vous vous allez bien euh, m kay fon ti vidéo manje pou nou li pap très très long rete regade avèm nou pral vwe koman mwen fè manje moun la fòm lagonav koman fòm lagonav fè manje ok ebyen eh euh, ret gade vidéo a jusqu'à la fin ok Bizou bizou kòmante pataje video la ok e peze ti klòch lan poun ka jwenn de bèl bèl video manje e lòt ankò ok mèsi rete re gade m pral mikse koko'm pwa mwen m pral pran pwa di bwa. M tap fon kwadivwa. Fon kwadivwa m jame kwadivwa an mwen bouyi m mete m pa konn si nou tout ta fè manje menm jan kwadivwa an mwen mete m mete pwavon m mete piman vejetaryen e zonyon sa e koko lan kay mikse m kay mikse koko la pou m met lan pwa la e piman vejetaryen koko dezole. jiròf, ti mwen lwil, zonyon, mwen met yon bon kantite zonyon pou pwa mwen ka gou, kòm yo di, pou pwa mwen ka gou, e mwen ja yon legim de fè deja. M ja fè prepare ti legim an mwen. M ap jis chofe legim mwen. M ap jis chofe legim mwen. Apre m kay fon ti salad osi. M gen mwen tout sa m ka fè. Ok. Si an pale an fason nou pa konprann, nou vin di sa nan komantè la. Paske jan mwen pale la, an pa gen, an pa gen, an ka melanje. Ti bwen, an ka melanje. Se kreyòl la, dezole. Paske mwen sot ann Ayiti depi 2001. Mwen gen zanmi 23 zan isi, la Gwadloup. Alò, nou te toujou vwe mwen melanje kreyòl la. Mwen konnen ke sa pap ban nou pwoblèm. Olala, sa koule. M pral jwe avèk kanmenm paske blender an mwen koule m pral mixe biten lan m pral eseye fè yon biten kanmenm m pral eseye fè yon biten kanmenm e pitit sòyèt nou ye nan ke toujou toujou ansanm

Se fanm lan ki ka gadem nan nou konnen fanm lagonev gen 10 dwet yoo epa blage nou gen 10 dwet nou epa blag epa yon jwet nou leva granmoun ansyen sitou mwen m leva granmoun ansyen grann mwen m te leva grann mwen grann mwen te moutrem fè manje Lè map fè manje se kanpe gade Se kanpe gade nou pa vin jwe Kanpe gade lè map fè manje paske m te renmen fè sa osi Depi lèm jèn jèn fi m te toujou renmen fè manje depi lèm te la. M pase lagonav pò o prens. M te toujou renmen fwomaj. Ay se pa yon biten m ap fè an fòsan. Se pa yon biten m ap fè pou fè moun wè. E mwen menm m renmen fè anpil manje. Mwen renmen fè manje anpil anpil anpil. Donk koko nan pa byen mikse. M ap remikse ankò. Koko nan pap degoute. Li sèl an yon ti sousi. Men nou te fè avèk kanmèm. Mwen ti yon nan manchon mikse. Nou te fè avèk. Nou te fè avèk. Ok les amours. Nou te fè avèk. Ok.

Dezole pou bri la ankò. Mwen konnen ti miksè yo ka fè bri. Ka fè bri. Ok. Ti miksè yo ka fè bri. Ka fè bri. Ka byen byen mikse nou. Gwo savèk. Ti gwo savèk. Ti misye a nan sousi. M te jis vle pa l fè. M pa renmen fè pwa dibwa san koko. M renmen lè gen koko nan biten an mwen. Ba l mouch pou l ap fè zo a pou pou l pa ni koko. Wi on ti kòman w di sa m ap on ti on ti piten m ap di ni moun ki fè fwa di bwa e m vwe defwa m konn vwe videyo m vwe yo bouyi fwa di bwa la. E yo jete dlo lan. Non, non, non. Manmneva granmoun ansyen, ansyen tan. Pwa di bwa, lè w ap fè l ou pa nan jete dlo. Non. M nan de dlo arak. Fanm la gou la, ou pa konn goute la sa. M nan de dlo arak. Non. Ou pa dwèt jete dlo pwa di bwa w. E kòm si w te mèt jete dlo a. Ok? Si w jete pwa di bwa lan, Jete dlo nan e jete pwa la. Si jete dlo pwa di bwa la jete dezole. Jete dlo lan e jete pwa la paske e dlo pwa la k pral fè pwa la gou. Konn tande gou menm. Ok e dlo pwa la k pral fè e sòs pwa la gou. Pa fè erè sa mes amours ok. Fanm vanyan m yo pa fè erè sa. Pwa di bwa, pwa kongo dezole si mwen di pwa di bwa paske m ka viv la gwadloup e pwa di bwa yo di. Ok dezole. Men pwa kongo pa fon pou ap bouyi l apre a pou jete dlo a. Pwa sa pa ka gou. Sa se mwen. Pwa sa pa ka gou paske mwen m pa leve kòm sa. Ok mes amours. Swiv mwen nou kay vwe paske mwen m ja bouyi pwa m ak tout epis li, lay, pwawo e m redil ankò paske m deja redil depi o debi video lan. lay, pwaro, piman vejetaryen, bon zonyon e ti brin lwil, met ti brin lwil e mete ti brin mete ti brin, ti brin, ti brin jirof apre met pwa nou konsonme nan kokot minit ok pou pwa nou ka soti gou, gou, gou, gou, gou mes amour ok ok al ale. La m kay met koko la, chanpwa la. Bon an eten dife nan avan. Ok. Kòm se kòkòt minit fò pran tan. Pou atan pou pou dife an cho. Pase li gen la farin presyon. Li dwa bouyi lò. Ni yon lò moun ki bouyi nan kòkòt minit. Yon lò moun ki bouyi nan kòkòt minit. Dlo moun dlo moun nan pot li wi pa fè atansyon pa w fini fè l dife non aprè ou fè ou fè ou fè kòkòt minit lan pou presyon lan pa biton pa voye de gran chalè sou ok. Ok mes amours. Mwen m son moun toutan map fè manje map netwaye. Paske mwen m son moun vreman manyak. Manyak. Manyak. Manyak anpil. Amen. Fòm toujou kasye netwaye. Pandan map fè manje. Mtou pandan mtou fè manje a tout biten m getan Jacqueline paske toutan map fè map siye map

Ok mezanmi. E oui. E oui, gen a yon mouton. M te ka di yon biten. E ni moun. Ni moun ki baze sou jis fokis sou la vi moun. Lè yon moun tankou m nan biten tankou redi pou n yon bagay kon redi pa pa anvye pa jalou mesye map pale an jeneral m pa pale tankou pou yon moun sèlman ok mwen son moun m viv ak sa m genyen ok m viv ak sa m ye M neve konsa osi Van de boulevard granmoun yo toujou ka bò de prensip Ok Yo toujou ka bò de prensip Toujou eseye fòse kou e fòse travay a kou a vye Paske lavi a yon echèl li ye Nou pap janm arive pran Arive monte on mach san n pa monte l grenn pa grenn. Ok. Fò nou eseye monte l mach pa mach. Sa vle di lavi a toujou gen yon debi. Ok. Sa vle di pa eseye monte 10 mach den kou. Paske si w vè w monte 10 mach den kou, ou ke tonbe. Ok. Mwen renmen toujou fè biten m de 1 a 2 jiska 3 jiska 4 jiska 10. Business ok mwen se kom sa ok li zo mou a m ka bay de ti konsey de ti konsey paske li ke bon bay zot li ke bon bay zot ok li ke bon bay zot paske ou pa prese yo toujou di granmoun yo toujou di ou pa prese Pa fè jou louvri. Ok. Nou an lou moun ki konnen pwovèb la sa. M konnen nou konnen li de fwa sa. M pat bezwen di nou nou konnen li. Ou apresye pa fè jou louvri. Viv a sa nou gen. Ok. Viv a sa nou gen. Lè pou nou yon biten. Lè pou nou yon bagay. Dezode. Lè pou nou yon bagay nap gen. Menm lè nan. 5 ans, 10 ans, 20 ans nap genyenl e nap kontan lèn genyen paske nou redi poun nil ok mwen m toujou renmen bay moun konsèy mwen m tèlman konprann lavi chak moun ki te nan yon eta ki monte m kontan pou li chak moun ki te nan yon eta li monte m tèlman kontan pou li fò toujou kontan pou siksè moun pou evolisyon moun pou pa egri pou pa gen gwo tèt non paske lè w egri ou gen gwo tèt Ou pap janm avanse. Wap di oh apam ret atè a toujou, apam pa ka avanse, apam pa si, apam pa sa. Eben ou e ou e ou e komsi e ou k kloure tèt ou paske ou egri de sa moun genyen e ou pa sav. Kòman moun nan fè pou l gen tankou yon biten, menm lè l te fè dizan, ventan pou l ni, ou menm ou gentan egri, ou panse e lejou ou nan demen moun nan ni biten l non. Moun va ni biten lejou ou nan demen. Fò w fòse, fò w travay, fò w goumen pou w ka ni. Ok mes amours, se jis ti konsèy sa m te ka ba nou, pa jalou moun ok. Jis fè ki sou ou menm menm. Pa gen pou moun ki anreta ok. Tout moun la vi a yon tout moun e kòmsi la vi a yon ni tout moun ni tan yo vwala pou yo avanse pou yo evolye pa janm di m anreta non fon moun pa anreta ok fon moun pa gen anreta menm fon moun pa anreta pa gen ekilib li ye n ap avanse ok e avanse n ap avanse kontinye gade videyo a. Mèsi pou pasyans nou deske n tande m ok m te gen ti parantèz sa pou m te pale avè nou paske m renmen m renmen se jan de moun sa sa m renmen lè Lè nou pral di yon dikton, se pou nou di li. Se pa pou nou di li kòm sa non. Pou nou di li e pou nou pran leson osi ladan. E pa ke zòt ki fè yon leson men nou pran leson. De jan lavi a ap mennen nou. Nou konnen lavi a di vreman. Pase nou yon lo moun. Yo pa vle, yo pa vle e ret nan anba echèl la. Yo vle jis monte. Non, li pa bon. Sa pa fèt konsa.

Vye komante opinyon nou paske tout moun gen opinyon pa yo ok sak pa bon pou nou nou pwan e sak sak bon sak bon pou nou nou pwan sak pa bon nou jete se konsa gen dwa gen tout jan map pale a la gen dwa gen moun ki sa map di a la yo pa may men gen moun kap kap wè sam di a se vweman verite. Nou tout diferan. Ayy e pa paske yon moun pral jije sa m di an m ka y pran l mal non e imèn n ye e imèn n ye nou ka fè de zerè si m fè yon fot si m fè yon bgy m renmen lè moun korije m nou ke di m nan kòmantè la sa si sa m di an se sa e si sa m di an se pa sa ok m pa ni pwoblèm pou sa. Se avanse nou te avanse nan vi a. Yon sèl moun pa leve timoun. Tout se granmoun nan konn toujou di sa. Depi depi ou fè yon pitit e tout moun nan katye nan ka siveye l bò. E pa ou sèlman k ka siveye l pase si l fè yon betiz lòt vwazi lòt vwazinaj lan ka tape l oubyen ka tire zòrèy li. Mèt nan sa pa fèt non mèt nan. Li ra hein pou w twouve yon moun ap korije pitit yon lòt moun pou l pran l byen. Ay Guitar vrèman vin evolye nan sans negatif mwen nan sans sa m wè ti bwen nan nan tan ansyen an e lwa kòmanse ap souleve kòk ti pitit mwen yon moun ka ede m osi si m fè yon betiz Li fè betiz nan nou wè li ka di m m te repran sa mal m te repran sa mal m te di mèsi dèske w te gaze voye je sou timoun an mwen wi sa se yon bon biten m fè pou ou se sa li fè yon bon bon ti biten ba w e byen rete branche Rete branche, tan pou fè manje la, m te fè ti bon videyo pou an montre nou manje la ok. A toutalè.